Gen anpil moun ki panse pou l konsève yon aliman, meyè fason an se mete l nan yon frijidè. Epoutan gen kèk ke ou pa ta dwe janm mete nan frijidè. Men sa pa anpeche anpil moun fè l e kontinye ap fè l. Nan videyo jodi an nou pral pale w de kèk bagay ke ou pa dwe mete nan frijidè. Ann pati. Nimewo 1 an se bannann. Bannann nan frijidè. Kòm aliman yo mye prezève lè yo pa nan frijidè, selon Asosyasyon Kanadyèn de Kòmèsyalizasyon de Pwodui, bannann nan pi byen konsève nan tanperati anbyant, jiskaske li vin bon pou manje, Men tanperati frèch lan ralanti pwosesis pou ke bannann nan ta mi fasil epi li vin rann li fasil pou l pouri. Nimewo 2 an se, zonyon. Mete yon zonyon anndan yon refrijeratè, ou riske pèdi l paske li pral nan yon eta kote ou pap ka itilize l ankò. Selon Asosyasyon Nasyonal de la Filyè Wanyon Dèzetazini, zonyon ke w poko ap itilize pa dwe konsève anndan yon refrijeratè. Men si w gentan koupe zonyon an pou itilize l, lè sa ou kapab mete l anndan yon refrijeratè pou konsève l oubyen ou kapab mete l nan yon resipyan ki byen fèmen. Nimewo 3 se Zaboka. Si w achte yon zaboka ki poko mi, pa mete l nan refrijeratè. Nou konnen sa pral mande yon ti tan pou l vin mi, men si zaboka a gentan mi e ou p ap itilize l menm kote an, ou ka mete l nan refrijeratè. Men, si toutfwa zaboka sa a poko mi, donk ou pa ka mete l nan refrijeratè. Nimewo 4 lan se, pen. Pa gen anyen ki fè pen sèk konsa. Se lè ou mete l nan yon refrijeratè. Men si ou fè sandwich avèk pen an, pa gen pwoblèm pou mete l nan refrijeratè. Frechè an ap rann pen an di e san dout l ap vin gate pen sa. Donk, ou p ap an mezi pou itilize pen sa ankò. Se youn nan rezon ki fè. Ou pa dwe mete pen an nan refrijeratè, sèlman si ou fè sandwich avè l. Senkyèm bagay lan se kafe. Grenn kafe a e menm poud kafe an dwe stoke nan yon andwa fre, sèk e sonb, yon fason pou ka konsève savè e frechè kafe a. Men, se de bagay ke ou pap jwenn Lè se nan refrijeratè ke ou mete kafe sa. Si ou gen yon grand kantite kafe e ou pa ta renmen itilize l menm kote an, ou kapab itilize yon sak èmetik, sa vle di yon sak kote lap sere anndan l pafètman, avèk mwayen sa li ka stoke pandan plis ke yon mwa. Sizyèm bagay lan se ze. Konsève yon ze anndan ou deyò yon refrijeratè se yon bagay ki toujou fè gwo deba. Men gen yon etid ki fèt sou sa ki revele ke lè ou konsève ze a nan refrijeratè an, li pèmèt li pèdi gou l. E zen an vin pèdi savè natirèl li. Sa vle di li t ap pi bon pou pa konsève ze anndan refrijeratè. Setyèm bagay lan se epis. Anpil moun toujou ap konsève epis nan refrijeratè. Sa pa bay gwo pwoblèm paske epis pile an kapab toujou konsève nan refrijeratè. Men se pa pou otan pou plen refrijeratè w ak epis. Gen yon bagay ki trè senp ke w ka fè, ou jis pran epis pile a epi ou mete l nan plaka. Men si tout fwa w mete l nan refrijeratè, li pa yon pwoblèm, men se pa pou otan pou plen refrijeratè w ak epis. Uityèm e dènye bagay lan se pòm. Yo toujou di ke li tap trè bon pou w ta pran yon pòm chak jou, paske li gen anpil byenfè nitrisyonèl ladan l. Menm si se vre ou pa, men sa pa anpeche anpil moun toujou ap mete pòm nan refrijeratè. An reyalite, se yon bagay ki pa tèlman nesesè pou fè. Paske jeneralman, pòm nan ka dire anviwon youn a de semèn nan tanperati anbyant. Donk, li pa tèlman nesesè. Pouw konsève pòm ou, ou wè fòk ou metel nan yon refrijeratè. Sete 8 bagay kew pa dwe mete nan refrijeratè, ke petèt ou te konnen oubyenw pat konnen men w te stil kontinye ap fè sa. Pa bliye pataje videyo a ak yon zanmiw yon fason poul kapab dekouvri sa yo, non pam se Mardoche Tisma nap kwaze nan yon pwochèn videyo.